Ou gen pou vin pale avèk nou. Ou gen pou vin di nou sak pase. Eske se yon bif li ye. Oubyen w parèt avèk mari w. Ti Iv bezwen kanpe. Ti Iv bezwen pale. Pou l di non. Mwen te konn sa madanm mwen t ap fè a. Menm jan lè foto bagay e e niche bouda madivinèz yo te soti a. Ti Iv te parèt. Li di e mwen ki te fè foto yo ba ou. Paske pi ti Iv li menm. Gen yon bagay nan kominote a ke nèg la pa parèt pou anyen. Pa. Pye ou gon pitit gason. Mwen gon pitit gason anpil nan nou gen pitit gason. Pa gon manman kap gon pitit gason l. Fanmi nèg sa pap janm respekte w Blondy. Pa vin bay tèt ou manti. Frè nèg sa pap janm dèyè w. Matant nèg sa pap janm dèyè w. Zanmi nèg sa pap janm dèyè w. Tout ap pase w nan betiz. Tout ap wè w y ap griyen dan sou w tankou mazora. Tout wè w se yon moun fou. Tout moun wè w se yon moun ki gen yon bonbon w ap pibliye w ap fè kado. Manman w tankou yon granmoun se yon granmoun san moral Carole ye. Yon granmoun san tèt li ye. Se yon pakèt bann bèl flè san zodè. Paske antanke yon manman, pou w gen yon pitit ou ki marye depi dizan, depi onzan, depi douzan, yon nèg ki pran l ansanm avèk yon ti bebe depi ui mwa nan men. Ou wè se konsa lap pati sou entènèt la. Pa gon kesyon de views ankò. Gon kesyon de la patri an danje. Antan ke yon manman, ou sipoze kanpe pou staff sa. Pou di menm lè w kite ansanm avèk Yves, menm lè w pral pou yon lòt gason, se pa konsa pou ap poste nan vizaj li sou entènèt la. Men bay nèg la valè paske nèg sa soti avè w lwen avan l rive la. Paske gen de nèg ou soti ou rive lwen avèl li soti lwen avèw menm lè nèg sa maryel fè viw si w son fanm ki gen de karaktè sa pral tou depan kisa nèg la fòw gen kèk gason pa janm poste nan figil nou wèm janm poste avèk yon moun do i have somebody yes but you know my son father li te rankontre'm an ayiti m tal nan bal mwen te jwenn li e pwofesèm li te. Nou fè nwit lan nap danse, aprè yon mwa 18 jou li pranm li marye avèk mwen. Li rantrem Etazini Damerik, m gon paspò ameriken nan moudam, mwen gon pitit avèl, mwen divòse, m pa bal child support, mwen kitel avèk lavil but guess what? M pa janm derespektel avèk yon lòt gason. Paske banm di w, tout fanm li te jwenn an Ayiti kel tap kouche yo, se pa mwen k pi bèl fanm, se pa mwen k te pi konn pale franse, but li te chwazi poul te pranm poul te mennem isit. Ok, maryaj la pa Jere Majò pa rete bon bagay ki rele respè toujou sonje kote w ye avè l Jodi a mwen menm m al pran yon nèg m marye avèk li ou ban m kay ou ban m bagay si w tande Jean François malad ou ban m di m ke m pa ka al wè l Ou lèd koko kaka M ap defase w talè cheri Bann bann kokorat Ou menm ki kòmsi w ap gade l ou di m non pa al wè papa pitit mwen pa pale avèk li m di. divorce ou depi demen paske se gras a papa pitit mwen ki fè w ka rankontre m America anpil nan nou menm gason ayisyen n pa fè anyen pou fanm nap ret tann lè fanm nan tou pare eske w konprann mwen Yves Gérard Jean li prepare w Yves Gérard Jean li fè w vin yon moun avèk popilarite moun ke w gen devan yo ou tou lèd deja pale kisa sa Roseline map bloke w talè Koko kaka pridi kisa sa so rosalinda block yo as koko kras ou pap janm jwenn sa anko e konsa nou ye sou paket bann ipokrit paket bann madivinez ou yo ou nou ye nou pap janm wè sa kap fet la pa bon non le poukou a pase se madivinez nou ye nou renmen al pran sant kras koko fanm nan kulot se koko rat nou ye se koko rat nou ye kisa nou konnen. Bon, banm di w ou di m lèd eske m lèd m pa ka fache pou sa, je suis une très belle femme bote ke m gen lakay mwen manman w pa menm ou pa gon fanm ou ki bèl menm jan ansanm avèk mwen, mwen bèl san cheve, m bèl a cheve, m'en m retire kò m de bote a, la beauté est exceptionnelle, on ne discute pas la beauté ou gen dwa wè nan zye pa m mwen lèd nan zye pa yon lòt mwen bèl, epi qu'est-ce qu'il y a dans ça ou tou lèd deja Priddy Rosalinda pale sesi mwen tou efase w m di le tou ok ou pap janm wap di fanm lèd epi ou menm. Ou se yon koko kaka. I don't know ou fin pale manzè Carole I don't know kontinye share live la ou gen pawòl pou vin di moun yo manmanw bezwen sispann fè stupid sou entènèt la kèlkeswa jan li ye yon bagay ki pa bon rete yon bagay ki pa bon pa gen anyen ou te mèt pran tè ou te kouvri yon kaka lè w dekouvri li toujou kaka. Ou te mèt te pran flè ou plantel son kaka. Lè flè a pouse oubyen flè a pa janm souse 10 ans 20 ans wal retirel wap jwenn se kaka ki te plante anba flè a. Paske gen kèk bagay wap fè nan kominote a. Gen kèk kote w rive nan kominote a. Ok wal pranl tout moun pa kontan. Mwen menm pa gen oken moun kap fèm rete nan relasyon kem pa kontan. Ou pa kontan ansanm avèk Yves? First of all. Anpil gason ayisyen anpil fanm ayisyen pa konn ki nèg pou yo pran. Gen fanm ki renmen bad boy, Blondie renmen bad boy. Il son nèg legliz, yon nèg sesi, yon nèg bò lòt bò, yon nèg ki edike, ki pral lekòl, ki ap travay nan biwo. Non! Roody renmen Blondie renmen kadilak. Blondie renmen. E e e e e kòman ti nèg sa ankò ti nèg nan nan nan nan ki gwoup sa nan mesye kap chante yo Blondy pa minm renmen Arly Larivière minm Arly Larivière twò senp pou li Blondy renmen Gazzman Couleur Blondy renmen e e Fantom Blondy renmen gason ki ap bal bri se konsa li ye so ou ansanm avèk Jean Louis li pa fè w kontan that's fine ou pa kontan but hey vin kanpe la. Kote ki baw lajan an? Kote ki fè w rive kote sa? Kote ki fè w kote lè w rive yon kote w pa ka menm chita tèlman w santi w gran? Tèlman w santi m gen lajan? Ou vin pale ak yon moun ou rive nan ou rive nan yon yap fè yon emisyon avè w ou pa kab chita pou tande sa yap di w pou reponn a la kesyon poze le poukwa lajan fè nou fou. Lajan an fè nou fou, popilarite a fè nou fou, but banm di nou bagay, gon bagay k rele la klas. Poukisa k fò konnen lè gon pwoblèm politik nan peyi a, premye fanm yo konsilte pou yo rele se Shakira nan medam et chen may yo, konn sa fè sa, paske l gon brenn, li ka tande. Lè w tande, ou reponn kesyon byen, ou mal prezante nan emisyon w ta fè nan radyo karayib la. Ou pa kab yon atis, ou se yon modèl, pi. Pitit fi map gade w pou vire pou kanpe dèyè w konsa ou pa konn kote pou chita non non non sa se bagay woy woy machann piskèt fanm ki pa edike lè w ale w chita ou pap janm wè ti fanm Montréal lan fè l ou pap janm wè Eunice Simon fè l yap chita yap tande sa se yon ide de woy woy de bleng bleng ki nan tèt ou ou ka pa gade sa map di yo fanatik ou yo ka pa kontan. Moun yo ka vin di tout sa yo vle anba la zabòd, la vérité il faut le dire la vérité Anne Simon pap fèl, Jessica Généus pap fèl, e e ti dam Montréal la pap fèl, le poukwa ou dwe chita lè w al nan emisyon, ou dwe tande pou w reponn, lè w ri twòp ou parèt yon moun ki pa konn li, se dèfwa lè yo di yon bagay ou pa konprann ou ri pase w reponn, yon doktè ki enstwi ap palavè w de po, lap palavè w de melani. Tande, enstwi tèt ou. Tande sa l ap di, petèt w a konn ki pi bon bagay pou met nan krèm ou yo pou kapab pwoteje moun yo. Rezon k fè m toujou vin di nou Glo Divin pa gen Hidroquinone ladan l lan, se paske mwen menm, mwen li, mwen pran liv ke m li, mwen tande, mwen gade m al nan seminè, m tande doktè k ap gade, m tande tout bagay moun k ap di pou m kapab pwoteje moun yo. Aprann chita nan kominote a. Ou mete yon bouda, yes tout moun wè konnen w ke w pa t gen bouda. Ou vin mete bouda, kite bouda parèt li. Mezanmi Ou pa bezwen ap monte konsa non paske pitit pam nan se egzanp ou pitit pam nan ta renmen gade w pitit entèl la ta renmen gade w paske w se ou se moun ki parèt ki reprezante prèske tout jenn fanm nan kominote ayisyèn nan so se paske w gon ti kòb nan men w ki fè w rive nan yon reyinyon menm chita w pa ka chita tande fò w ap kouri poutèt pou yo kapab wè w nou deja konnen w deja nou konnen w gen moun deyò nou konnen w gon atis deyò nou konn kiyès ou ye si w te chita ou te pale si nou te tande w pito nou te wè kiyès ou te ye sa ta pi bon pou ou. Ou desann nèg lan twòp. Ou desann Riva di bagay li twòp. Tout fanm konn fè video ansanm avèk yon gason. Epa Beyoncé fè video ansanm avèk nèg. Li respekte mari l. Lepoukwa ou se yon fanm marye, ou divòse vin di nou divòse. N ap aksepte w kounye a kòm yon atis. Menm jan avèk Rutshelle. Kiyès moun ki ka pale Rutshelle mal? Rutshelle konyen nèg li vre. Li plimen nèg li vre. Kiyès ki ka pale m mal? Plumen a nèg gidem dim paskem pa marye mwen te marye m divose m konyen a nèg kem vle sak fèm plezi a mwen pranl le poukwa paskem pa marye a pyès nèg m pa gen komitment a pyès gason m travay m peye bil mwen bon du moman kew marye ou nan relasyon serye ni fanm ni gason ou dwe respekte tèt ou depiw pa respekte tèt ou yo ka tiyew e banm diw bagay byen pa gen oken bouzen ki bèl gason vakabon bèl. Map voye mesaj sa pou Queen Esther ki poste yon nèg kel divòse ou divòse avèl wap konyen avèl konyen an kachèt avèk li ou son granmoun 51 ans bay tèt ou yon bagay ke moun ka aprann de nou kisa moun ka aprann de nou ou divòse ou marye nan kay avèk yon blan epi wap konyen ansanm avèk ex mari ou epil tèlman bèl wap postel nan sa lèd retirel nan vizaj moun wap plumen avèl plumen avèl an kachèt paske banm di yon bagay byen si ou te bon si Ex mariw la te bon pou ou konsa ou ta ret avek li pa janm pluma ex That's it Si w te bon pou mwen m tap ret avè w Ou kite ex ou al plumen yon lòt kote a yon nèg ki pat konnen w la kesyon wap plumen ansanm avèk ex la ou kaka Ou menm ki gen dyòl santi granmoun pran pòz li pa li pa bagay whatever Se si bò lòt bò Nou pa gen sousi nou pa gen diyite nou parèt sou moun jan nou vle pa bliye www Godivindat com Moun yo ap di m sousou non mwen pa sousou Wi mwen wè. Wi mwen te pale lè Florence tal danse ansanm avèk Michel Martelly a m te dil pran Sonson madan Mario ye Michel gen madanm li lakay li eske moun ap jwenn mounda madan Michel Martelly pou yo gouye ladanl bay mari nou respè le poukwa paske m te wè mari Florence lan son ti nèg map swiv li gon hanger issue li ka bat Florence epi lè w tande ti gason an nan prizon eske se ti gason an kap voye tèt li nan prizon non Florence kap fè pitit moun yo al nan prizon lè w konnen w marye avèk yon moun konsa w dwe fè respè w Yves son nèg ki poze li ye, Yves son timoun legliz li ye, Yves son timoun manman leve li ye, Yves son moun ou kapab wè ke li gen politès sa lakay li. Madanm ou, madanm ou pa gen politès sa lakay ou. Gen kèk fanm ou yo pa bezwen marye, ou pa bezwen l, gen kèk laj ou rive, Ou te gendwa ap marye pou travèse yon pon, but la kesyon ke ou gen yon mari lakay ou. Wap konyen bò isit, plimen bò isit, plimen bò lòt bò sou li. E pa sèlman mari w la ou pa ba l valè non, ou pa bay tout moun ki nan antouraj ou valè. Premyèman, nèg ki ta yo la ka al devan manman w pou w, manman w konnen w marye epi manman w konnen w nan ta avèk la, nèg la gentan pran manman w pou malpwòpte. Paske si manman w te yon granmoun li tap di w non ou marye ou pa kab mennen yon lòt moun devan pòt mwen. Zanmi w lan ki parèt la yo gentan pran baz mezanm sa yo tout. Badz medam sa yo se kwen yap mache kwen ak moun wi medam sa yo pa gen valè ankò nan medam sa yo e moun fini wi yo ye paske banm di nou gason pa janm renmen fanm ki bouzen ou te mèt te tande yon gason renmen chawony madanm pal la li pata janm renmen l nan chawony nèg la pral kony 10 madivinèz madanm pal la li ta renmen pou pa gon gason ki janm wè kilòt madanm ni paske li pran fanm sa kòm patnèm kòm zanmim mwen marye ansanm avèk li ou ka toujou chowòf ou ka toujou seksi. Ou ka toujou fèl but ou marye ou pa vle ret ansanm avèk yon moun ou kite avèk li ou pran yon lòt moun ou fè saw vle ou manje manje w vle ou plumen kote w vle kiyès moun ki ka pale avèw bon m pa marye m gen mari mwen m renmen avèk sa demenl pa bon but la kesyon nan mitan maryaj la yo tande m te ta ye ak ti fanm sa mwen ta ye ansanm m ta ye ak ti fanm sa e w blondy te renmen avèk e e e Sa sa. Blondy te renmen avek widiangle pandan se te yon andan maryaj, ou te ka fè yon kou, nou tout twonpe, nou tout tchit, but ou pa kab rete pou chak semèn pou yap wè non ak yon moun, non avek yon fanm, non avek yon gason, gason sa bo sou tèt dyòl, ki dousè ou gen avek bo pou bo mari w, ki ki kòmsi ou ou bouzen fèmen dyòl ou pri li ki sa sa dadada zaninda heheheheh map tale pa okipe ou tèt kite yo dadin pa vin joure avè yo. www.godivindatcom se sa li ye chè la vla ba yon zanmi nou bay de zanmi nou paske mwen nan travay mwen pral desann talè eske ou konprann nou dèfwa fòk ou ba mariw fyète poul kenbe nmon w nan sosyete gen kèk jan de fanm ou ye mariw nan kal ansanm avèk ou lap siveye e Rosalinda kisa sa kokokaka mèsi cheri. Bndye m eskiz dap siveye moun poul kab pase avè w nan fè nwa paske w pa bal respè lè w son fanm ou marye ou dwe ba mari w kòmsi mari w anvi kenbe men w mari w anvi soti avè w le poukwa paske mari w konnen se pa tout malandren ki konnen anba jup ou ou ka gen kèlkeswa kantite kòb ou dwe w vle genyen an depi w pa gen respè pou tèt ou ou pap janm yon moun respè yon fanm se fèmen janm ou fèmen koko w yon gason avè l ka toujou di w bouzen. Te pa m tap date avèk ou malpwòp te la li ranse avèk mwen Fine paske map fè ti lagwen sou Facebook la but banm di nou bagay byen Non m pa konsa M fèmen janm mwen mwen kwè nan travay ou wè jan menm plise m met menm nan dlo m travay paske si m te kwè nan bouzen m gen bèl fòm amò m byen kanpe men lajè bouda m 5 life feet tall gras a Dye m pa sòt M jenn fanm toujou, tonnè boule m, m tap bay anpil kou nan lari a, menm kay mwen m pa tap janm konn sa rele, e m jwenn gason sou mwen k pou peye l. Mwen kwè nan travay. Mwen kwè pou m fèmen je mwen pou m ba pitit mwen respè. Mwen kwè ke lè m soti deyò a, lè pitit mwen soti, pitit mwen al nan kolèj, pitit mwen rive kèlkeswa bagay nan lavi a, ya di yon lòt bagay de manman l, ya fè tripotay de manman l, but manman l ba l respè. Ou gon pitit gason ma chère. Ou gon pitit fi ki teenager, c'est sûr que talè pitit ou a kòmanse nan file a ti nèg, jan ou wè li prestigieuse la ou ka toujou konn yon timoun ki kòmanse pale a ti gason. Ki egzanp wap ba li? Fò ba l, sa vle di, manman an pa ba l egzanp, grann nan pa ba l egzanp, li pa gon sè bò papa ki ba l egzanp, li pa gon pyès moun ki ba l egzanp, son sèl bagay li wè devan l, Manman l yo di k ap mache plimen toupatou. Manman l yo di ki kita a papa l. Manman, non! Ou bezwen chita pou antre nan ou menm pou pale ak tèt ou antanke yon fanm. Pou di èske sa m ap fè a bon? Èske jan m ap dewoule a bon? Èske se pou vyouz mwen fè li? Èske se pou grangou mwen fè li? Èske pa gen lòt moun k ap tande mwen? Èske mwen pitit manyen? Paske lepoukwa ou pa yon egzanp pou pitit ou a? Ou parèt nan jèn aj ou. Ou ansent ou fon pitit pou mesye marye. Bon chans pou ou vin isit nan pi gran peyi o mond lan. Ou te ka ranje kò ou. Ou te ka toujou aktris la. Ou te ka toujou al lekòl. Ou te ka toujou vin yon nès. Ou te ka fon bagay paske ou gon pitit fou ap fè edikasyon. Paske banm di yon bagay byen, laj amèn la rezon. Se pa toutan w ap jèn non cheri. Se pa toutan w ap bèl non cheri. Gon lè w ap rive, w ap chita sou baton vyeyès ou. Wap di waw sim te konnen toujou dèyè tout bagay ap pase nèt pa gen anyen kap rete wa che vye kay la l pa pou ou 30 an morgage li ye sesi balad bò ou nan mouta ayiti ou pa konn kiyès renmen w kiyès ki rayi w ou ranse avèk twòp ti banben nan maryaj ou ou mete twòp ti kadilak gen dwa pran sa avè w sou rezo sosyo ou ranse avè l twòp ou te ka gran sè l mwen menm m bay kadilak defi menm lè m ta atis mwen menm. Menm lèm wè kadilak mwen renmen mizik li fè tankou m dil map baw 2 mil dola nenpòt lèm al ayiti mwen renmen mizik ou but ou wè mwen menm m pa gen oken bouda pou kadilak paske m son granmoun devan kadilak kot sa m paka di a eske m pa yon granmoun devan l so poutèt nou nan etyèm a la gen kèk jan w gade yon gason gen kèk jan w wè gason an w gentan moutre gason an ke m ka konyen w a zye m ka plumen w a zye m pandan se tan w gen yon mari lakay ou poukisa w pran mari w madam ou pran mari w. Ou pa kè de ryen. Ou pran mari w pou yon zorye. Ou pran mari w pou yon lòt jinn fanm lè mari w ma divòse ansanm avèk ou pou l ap mache taye tout van paske gen anpil gason ki marye ki divose se pa gade bouzen an Victoria ki sa sa ban m efaso cheri pa fatige ou te kite yo pale m ap bagay ou paske gen anpil gason ki marye ki di w mwen menm kounya la m ap taye fanm bon fanm ap resevwa move pwent nan men yo pandan se tan yo son bon gason yo ta marye. ye. Si se ta vre, si se ta vre, kòm si sa vre, ou kite ansanm avèk li vin sou rezo sosyo, vin di rezo sosyo, mwen te la, mwen pa la ankò mezanmi. Ou p ap fè l pou moun, ou konn sa fè w ap fè l, w ap fè l pou respè tèt ou. Pa gen moun ki ka pale w mal. Pa gen moun ki ka pale w mal. M te m te ansanm avèk mesye a. Nou konnen pwen de vi atistik mwen m fè foto avèk anpil moun. Mwen pa erez nan relasyon an, mwen separe ansanm avèk li. Kounya la, ou te mèt te ansanm avèk kèlkeswa moun. Yo te mèt te jwenn ou t ap bon ak pitit ou. Yo te mèt te jwenn ou ap bon ansanm avèk yo pa ka pale w mal. Paske m pa avè l ankò. Ou son figi piblik, gen moun kap gade w, gen moun ki renmen wè w, gen moun ki ta renmen pitit yo menm jan san avèk ou, mwen renmen w pou fòs ou, mwen renmen w pou kouraj ou, bat gen kèk bagay ou fè ki bay kè plen, gen kèk bagay ou fè ki pa fè sans, gen kèk bagay ou fè k fè tout moun pale moun mal, no! Gen kèk bagay ou fè. Gen kèk bagay ou fè. Li ba a reflechi. Nou bezwen egzanp pou timoun nou. Nou bezwen lè pitit nou kanpe pou l di manman m pou yo kapab fyè de manman yo. Menm jan mwen menm mwen fyè de manman m. Malgre tou, papa m mouri kite manman m te gen 39 an a 40 an. Manman m pa janm pran gason ankò a no jou. Manman m gen 73 an. Li toujou yon manman pou mwen. Li toujou ban m konsèy. A ki fè fi a sa. Li toujou banm konsèy paskel se manmanm. Manmanw pa yon manman. Kot manman konn ap fè tout radòt sa yo. Ou wè manm ou wè e Chris fè sa madanm sa ap fè la a rele anmwe fè stupid fè sesi balat ba gouye di betiz nan. Sa fè nap toujou di sa manman Florence son manman. Manmanl son manman. Bay kote verite a ye. Manman l son manman but manman w e la ou di yo manman w kite w fè tout sa w ap fè paske w gen yon ti grenn bak nan men w lajan son manman wi l pase poko janm leve w te dòmi avèk 4 5 6 7 mil dola sou 40 ou lè w leve w jwenn 200 dola bil pase l pran tout konbe kòb ou fè nan ane a 50 60 70 120 130 tank ou gen Tankou gen wap travay pou plis kòb, tankou gen plis bil. Lè ane a fini ou wè taksi ke, oh m fè 80 mil dola epi ou gade sou akawont ou pa menm gen 10 mil dola menm sere ladanl paske lajan yo ale la prale. But ou wè diyite ou, diyite ou rete l grandi ansanm avèk yon moun. Lè manman m parèt Dèlma 33 tout moun gade manman m, tout moun renmen manman m ou konn sak fè sa paske manman m son manman, paske manman m son moun. Piga nou bat. konnen ke yon moun kap ba nou 50 dola ak lap di avi pou nou kel renmenw nan li pa renmenw pandan sa wap ba li a l renmenw popilarite k deyò la lap mache pranl but banm diw bagay byen li gen yon moun lal fè ipokrizi monchè humm fi sa monchè humm ou pa wè men manman fi a paka dil anyen non hee tel bagay mwen m pou voice kem gen nan menm ni vwaw ni vwa pa zanmiw ni sesi ni bò lòt bò m panse ke nou menm nan la nou merite yon bagay. Nou merite yon pawòl. Nou merite pou vin di sa kap going on. Nou merite wè what's going on. Je le poukwa. Ti men ti nèg sa avèk ti djòl totot li a wè ki bagay ki di konsa ke yo te mande l ki jan de relasyon gen ansanm avèk Queen nan Blondie. Li di, mande l. Li gen tan di l avèw wi. Statistikman parlan. Si l pat avèw li tap annik di, oh non! Se biznis nap fè ansanm avèk madam nan wi. Non non non non lwen de la. Tout se showbiz. But puisque l di mande w something cooking, gon bagay k ap kwit anndan. But bagay k ap kwit anndan ki jan de pèsonaj ou menm ou ye Blondedy Ferdinand? Ou s on fanm marye, 2 pitit, yon mari nan kay, biznis, ou atis ki gen 2, 3 minyon vyou sou yon videyo k ap gade, sa vle di Blondedy Ferdinand bezwen ofri nou moun pi bon. Blondedy Ferdinand marye, li bezwen ba nou bagay ke nou menm Pitit nou kap leve kap gade bèl fanm sa ki di wi m ta renmen menm jan ansanm avèk li pou gen fyète pou di wi m ka ou ka menm jan avèk li wi paske malgre tou li son moun ki menm jan ansanm avèk Fabienne Nicolas li son moun ki menm jan ou pa gen dwe menm jan avèk yo ou gen dwa griyon gen dwa kale kò bo atlis le respè respè nan relasyon se youn nan pi gwo bagay li ye pou w ka konnen pou w bay moun ou moun respè nan relasyon fòk ou kapab bay tèt ou respè dabò fòk ou menm kap di ke m ka Chit sou a eske ou pap chit sou mwen se paske wap chit sou mwen ki fè ou konnen ke mwen menm map chit sou ou paske si ou te yon moun ki te serye ki te seryez ou tap konnen ke mwen menm mwen nan relasyon an m fidèl ansanm avèk ou e paske ou pa dwat ou abitye pran salopri nou menm jenn fanm ayisyèn nou vin kite lamodès vin fè nou pa moun ankò nou fè twòp akò. Nou rive twò lwen avèk bagay yo. Anpil nan nou menm lè gason ayisyen tiye nou, yo wè oh gade kòman li tiyel li boulel non ou pa konn jan w hurt nèg la non. Nèg la konn tèlman blese, nèg la pa wè kisa poul fè nan vil fòk se detwi poum detwi moun sa poum pa janm wèl devanm menm lèm konnen m pral nan prizon. Mwen fini ansanm avèk li. Menm jan avèk Ginou Mon Désir. Ginou Mon Désir mouri m te kriye anpil, tout moun konnen l kriye, panse Ginou k tiye tèt li. Valdo abandone tèt li fò la pou lavi, paske l te konnen ke m ansanm avèk Ginou. Mwen, m pa, m pa fidèl. M pa yon bon egzanp pou pitit mwen. But mwen menm mwen se yon moun ki kapab evalye tèt mwen, ki konnen ki kote m fè fayit ladan l. Èske w konprann mwen? E pa tout moun ki gen chans pou rete marye. Sa ka rive ou kapab fè yon maryaj, yon erè nan maryaj ou divòse, ou konn kòman li ye, but lè wap ateri ou pa ka ap ateri ou mal konsa madam. Wap divòse avèk li, divòse avèl pou yon lòt moun kapab ranmase w. Pa divòse ansanm avèk li oubyen pandan w avèl la wap ranmase moun, moun ap pale de ou, tout moun ap vin pran avantaj de ou menm. Ou te mèt te tande ou te bèl pase lalin a solèy. Ou te mèt te tande ou te gen lajan. Pa gon gason ayisyen ki respekte w non Tout sa ki respekte w kap pale dèyè w yo ti sousou yap fè Paske yo menm yo pap gen yon nan kay yo kòm madanm yo non Yo pap pran w Yap di non Mwen renmen manmzèl paske manmzèl son showbiz li ye Lèm gen manmzèl sou platfòm mwen mfè kòb avèk li But madanm mwen anndan kay mwen mpa menm bezwen fi sa vin lakay mwen menm paske mpata renmen pitit fi m wè l Paske gen kèk bagay ou fè ou parèt lèd ou parèt sal ou parèt santi Haiti ou paret yon vye moun Pandan se tan ou te gen dwa ap fè mizik ou te gen dwa ap danse ou te gen dwa ap tout bagay lon moun wè mari ou li di o mari entèl wi o entèl son moun ki respekte tèt li wi papa paske fòk ou aprann respekte tèt ou lè w nan yon relasyon ou pa avèk moun nan si se show off w ap show off w ap give up so moun nan la Li la but I don't really care about that person so I can talk to whoever I want to because I don't care about you but quand il s'agit que mwen marye avèk ou mwen gen pitit avèk ou mwen gen byen an komen avèk ou tout moun konnen ke se ou kem genyen menm lè ou ta gon foli plumen gen kèk moun wap rale wap pran wap sòti avèl wap plumen avèk li kap respekte maryaj ou eske TBH oubyen whatever jan yo di perfect sa respekte Yves Yves son ton nèg ki respekte papa Veronica raguens Walcy son nèg ou dwe respekte paske moun sa yo ou retire yo nan twou ou vin jwenn yo yo sable w yo meble w lè w te rankontre ansanm avèk tout moun sa yo raguens Walcy sesi ou pat konsa se papa Veronica k voye w isit ki vin fè tout bagay pou ou ou vin isit ou jwenn yon lòt moun li mete w kanpe sou de vityolo w respekte moun. Respekte moun, respekte pitit yo, paske chak moun sa yo ba w yon pitit. Lè pitit yo wè w pou yo fyè, pa kite oken repwòch lè papa ap pale avèk yo pou yo wè se ou menm ki pa ki pa byen pase. Gen kèk bagay ou fè, se granmoun nou ye, nou tout se granmoun. E pa granmoun nou ye? Mwen menm, ou menm, Nerline, Blondedy, Shirl Kreyòl, Mabo Similòm, Natacha, kiyès ankò? Tout moun, e pou pakèt bann granmoun nou ye medam, Rachel, e pa granmoun nou ye? Se timoun nou ye? Manti, nou pa okenn timoun. M ba w defi, danse, gouye depi anlè rive atè lèsa w ap konnen èske w ka antre nan ti nan granmoun. Mwen m se yon moun ki te konn tèlman danse sa fè kò m toujou bèl, lè m rive nan yon fèt se rele yo konn vin rele manman m pran m. M pa janm menm kondwi m te konn ap kondwi sa talon ki kit m kondwi, tout moun konn sa. Miwotè talon m. Kounye a let me tell you something m bay de gouyad m gouye m gouye aprè m ap granmoun. Se laj k ap rantre. Mwen gon jan ke m ka reflechi. Mwen gon bagay pou m fè. Mwen gen moun k ap siveye m. Mwen gon pitit de douzan. Kite moun. Moun te ka di tout sa yo vle di sou Blondie. But ou menm Blodedy Ferdinand, pou moun ke w gen dèyèz, dèyè w, pou views ke w gen dèyè w, pou de bèl pitit ou genyen, bèl kay ou, gen kèk bagay ou wè w fanm fè, se pa nan grangou k fè l fè l. Pa gen moun ki di pou rete pou bagay. Gen anpil fanm. ki gen poblèm fòk yo toujou genyen de twa kat mennaj fòk yo toujou kouche a gason gen yon fanm ki sòti ki fon bouzen avèk yon nèg ou wè fanm sa nan nesesite se pou yon desan dola yon pou yon twa san dola pou yon mil dola but gon fanm ou wè kal fon bagay ou wè son habit li genyen ou wè son poblèm li genyen ti gason sa wap show off la la ok ou avèl. Eske ti gason sa ap ret avew? Eske se pou ou li ye? Ou te met te bel pase la lune a soleil. Ou gentan gon laj ki telman avanse pou ou, ou te met te fe denye maji ki te nan peyi a. Lap kite w kanmenm paske se yon bagay yon opotinite lap pran nan nou. Ou te ka pran opotinite nan menl tou wi. De koupe epi m kouri. Le w rele m m okipe. M te byen satisfe devanm ou byen fem voye. Yes. Alex But lè w rele m ou okipe La question de stack konsa Rantre Ayiti konsa Se menm fanm ti nèg la kap fè kominezon kap fè asasina w an Ayiti Ekri l e mwen di l Se fanm D-Perfect kap fè kominezon kap konnen kote w ye nan menm baz kote w prale a pral di men kot manmzèl ye Se menm yo menm nan kap koz yo asasine w an Ayiti E w konn kiyès kap koz ke w mouri Manman w Paske manman w pa w manman Si manman w te w manman Li tap di eyy! Ou satisfè tèt ou deja bouzen? Ou pa avèk fi Clive ankò? Si nèg la isit ou kap vwayaje konsa, la kesyon tanzantan wap moute vwayaje desann an Ayiti a, yap anprazone w anba. Yap sakrifye w anba. Mwen menm manman pam nan! Menm ou rèv li tap fè. Ahh! M te gentan reve mò manmanm menm jezi menm non bal m prale manmanm reve heyy m reve wi mezanmi ek aksidan sou espreswe a manti non poum ka pale avle di yon manman toutotan manman w la manman w la pou pwoteje w eske manman w pwoteje w no manman w kraze fwaye w manman w kraze avni w manman w kraze moun ou ye a manman w fè w pa moun. Paske si manman w te yon moun ki t ap fò yon moun demen si Dye ve, fò l ta ka di w ase. Yo te poste w avèk ti wid zenglen deja, ou te nan yon maryaj. Jezi, yo pale fatra. Yo jwenn foto w avèk fanm, yo pale fatra. Foto koko w deyò, tout moun parèt pou ou. Ou raz ak grimas sa yo. Ou te sesi, bon lòt bò, ou te bò ayiti. Tnoow cheri e laj kap moute sou ou Ou te mèt te tande yon fanm te fè plastic surgery ou te mete boudaw te moute tetew te sesi ou te bò lòt bò te moute nen tonnè krazem granmoun nan toujou la pa gen oken kote pa gen anyen si se te pou sa pil movie star yo e Jennifer Lopez ok l nan 51 an ou pa wè figil ekri laj fanm ki gen laj èske w konprann mwen.

Ou te mèt tal retire de kòt ou fò vin ratresi jinn gason kap pran piyay nan bouda fanm kap bay lajan. Mwen konnen w trè byen. Ou pase twòp mizè an Ayiti pou se ta gason ou ta bezwen vin okipe. No! Enh! Lajan sa yo fè byen avèk yo. Ou pase twòp! Konn kote ou soti wap konn kote ou rive Mwen konn kote m soti Manman m se t yon machann vyann li ye nou pèdi kote n soti Se pa manman m ki mennen m Etazini Damerik Se pa papa m ki mennen m Etazini Damerik Se pa yon sè m ki mennen m Etazini Se bòbòt mwen nèg mwen k renmen m ki wè m ki mennen m Mwen fè zewo tounen nèf mwen mennen l Lè m t Ayiti a m pa t gen mennaj Se mari m nan k te pran m vyèj No! Bondye fon nèg lagem la. Tonnè krazem m pa gen yon dola map bay okenn vakabon ayiti. Koulè gèt manmanw fòw ka moutrem kisa w genyen sa w ka ofri pou ban mwen. Ou pa ka ofrim anyen. M pa gen anyen poum baw. Pase avanm te vin isit m te soufri twòp. Nou menm fanm ayisyèn nou engra amò anpil. Nou engra amò nou bliye kote n soti poun ka mache fè bouzen. Konn kote w soti. Depi w konn kote w soti aprann ouvri bòbòt nou pale ak koko nou. Pale ou ka pale a koko wi. Koko pam rele tika tonnè krazem pale a tika ey tika tonnè krazem tèl bagay tèl bagay m sipoze ka fè 8 mwa m pa plumen tika banm yon brek fòk ou kapab banm yon grep paske gen kèk moman ou rive tika ap bat tap tap tap tap tika bezwen yon zouti but hey zouti a se pou 5 minit li ye sèlman eske 5 minit zouti sa fèm pèdi diyitem eske 5 minit zouti. Atis la ap fèm pa moun ke mia. Pa bliye live sa pa toune pa www.glodivindatcom Rele manzè Carole pou kapab pran order set krèm paw la. Fanm moral la. Yes! Pale a tèt ou. M konnen depresyon fè fanm fè kaka. Depresyon fè fanm chèche atansyon. M te nan pozisyon konsa tou wi. Depresyon! Nèg la manke banm banm mwen atansyon ex marim. m mwen bezwen atansyon mwen jèn wi nou fè erè but hey eske wap fè vi wap mache fè erè nou tout fanm nèt fè erè pa gen nou youn ki pa fè erè pa vin banm kaka sa a kenbe nou tout nèt fè erè sèl Bondye manman Marie ki pat fè erè paske l te gwòs. Pasel te gwòs pale Sentespri de Dye, but nou tout fè erè, nou tout fè yon ti kout bouzen, nou tout fè yon ti kout twonpe, nou tout fè yon bagay ke nou pa ta dwe fè. But eske ou janm rete pou pale a konsyans ou? Lè w pale a konsyans ou se lè sa w vin yon moun demen. You gen ethic! Ou pale a tèt ou! Di tèt mwen hey! Ok sa pa byen pase. Mwen dakò wi Yves pa bon mwen dakò wi entèl pa bon but me erè m fèk fè maryaj mwen ap kase 1 me sak pasem anndan relasyon m 2 mwen te gon mari lè w vin konnen madanm Blondedy Ferdinand alyas Queen nan lè w fè anpil erè nan vi w se lè w ap rantre w ap wè w gen lajan w gen oto w gen tout bagay lè sa w konn sa w pral fè ou pral kache tèt ou. Pou kapab gon relasyon serye ansanm avèk yon moun paske wap bezwen moun nan lavi ou wap bezwen yon moun nan lavi ou wap bezwen yon gason e gen kèk bagay ou pase gason ayisyen pase fanm ba yo turn off menm lè wap pat avèk yo yo vin konnen pase w li turn yo off sa se gason ayisyen blan pa konn bagay konsa blan di w pandan m avè w la that's fine e blan menm lè w te sòti tou te fè yon plimen sou li ou di cheri a wè di près blablabla li vle pase l sou w l pase l sou w Céline Dion tou. Nou tout nèt fèl. E fanm nou ye! Fanm! Fanm! Se de kòd gason yo pran yo fè nou yo vin fòme nou. Nou soti anndan yo. Yo gen anpil brenn pase nou. Gason an te mèt te wote yon ti kout pat. Si l vle ba w pawòl pou l moutre ke w se yon fanm ki dènye fanm li vle taye w pa gen brenn l ap fòme w. Style, D-Perfect byen pran ou. E ou gen pou regrèt nan vi ou. Ou gen pou di yes te gon fanm ki sou entènèt la, ki rele Manzè Carole ki toujou konnen, vin defann mwen, vin pale, joure ki di, esplike kote m soti. Fanm sa te kanpe yon lè, li te di ke m fè anpil erè. E tout moun yo nèt an Ayiti. I got a lot of voice. A lot of voice! Gen voice ou sesi bò lòt bò yes ou al nan fèt D-perfect ou bol sou bouch nan sa pa video sa son relasyon se fanm mwen ye tou ou paka kontwole tèt ou lanmou an bèl D-perfect souse koko byen ou depi yo wè w yo wè w son fanm ki byen konyen. But ou byen konyen an eske ou kite mari w la. Bay vag! Gen kèk pozisyon rive nan maryaj ou oblije bay vag. Paske ou pa gen valè devan mari sa ankò. Ou pa gen valè devan fanmi mari sa ankò. Ou pa gen valè devan zanmi mari sa ankò. Yo pa ka al kote kote ansanm avèk ou. Pwoblèm ki pase w. Anpil nan nou menm, fanm ayisyèn, nou rete nan maryaj pou tit, pou nou ka di m gen 20 tan de maryaj, but 20 tan maryaj la nou pase nenpòt 9 mennaj anndan 20 tan de maryaj la, nou twonpe 10, nou twonpe 4, nou fè jalouzi pou mennaj nou epi nou gon mari anndan kay la. Epi vye nèg anndan kay la nou marye l ak 50 kòd, mete sèl nan dyòl li pou l pa pale, nou anbime l. Nou gen pitit gason tou. Nou gen pitit gason. Sa w fè se l ou wè. Karma is a bitch Lè bouzen santi sa ap fwape w ki rele Karma ou di Bondye kisa m fè map paye pase map pran souflet E gen kèk mechanste w konn fè yon gason tout sa w konn travay pèdi sitou lè nèg sa soufri avè w sitou nèg sa konn ede w rive sitou nèg sa se yon moun ke li sakrifye vi l pou ou Ou gen dwa rive byen wo byen wo byen wo byen wo byen wo epi w konn sa Bondye fè Bondye di nèg sa Maroula. Ou kite ya. Se li minm ki te merite Louis Vuitton nan wi. Se li minm ki te merite pou te achte machinn nan ba li wi. Se li minm ki te merite pou te ba l on kay wi. Map gade map wè ti Yves ranje kre.